Bon, biye lò kon gwa ap di a yi bobo. Mwen mwen mwen, pwen de vim sou sak pase jodi a kana an. Antanke ougan, mwen dogwe devan kouraj Pastè Marco. Li te ka panse ke Bondye Bib la, Letènèl dèzame Bib lan te ka akonpanye l nan konba Fas a bandi ak zam ak bandi san fwa ni lwa, li twonpe l. Paske le Dieu de la Bible est inexistant. Li pa gen pouvwa, li pa gen anyen k al fè. Men omwen, pastè Marco avèk yon pakèt fidèl san zam eseye sa polis nasyonal, ki gen cha blende, ki gen zam, ki gen nèg fòme, ki gen nèg ki pran fòmasyon nan peyi etranje pa janm fè. Li fè sa lame Dayiti ki t al antrene Ekwatè, Meksik pa janm fè. Mwen salye kouraj Pasteur Marco nan moman kote Pèp Ayisyen an livre a bandi, Pèp Ayisyen an livre a li menm. E map di a Polis Nasyonal la ki konpoze de yon pakèt nilite nan jou peyi sa gen yon Prezidan ki konn sa ki rele dwa moun. Li ta dwe disloke, epapiye, elimine polis sa pou non asistans a pèsòn an danje. Lè yon pèp ap masakre, lè yon pèp ap imilye, ou pa bezwen lòd de siperyè erachik ou, paske ou te jire pou pwoteje e sèvi. Ou dwe pwoteje la vèv e lòfelen, ou dwe pwoteje moun ki pa gen posiblite pou fè fas fas a bandi. Tout polis la, yo pa fè lòt bagay ke bay sekirite a ansyen minis, ansyen premye minis, al bay sekirite ak oligak, al kanpe devan magazen, makèt boujwa. Yo bliye kote yo soti, yo bliye ke yo si se pitit geto, yo bliye si la plipa nan yo se mizè ki fè antre nan polis, se pa konviksyon pou sove peyi yo. Antouka pastè Marco menm si m pa pataje menm fwa avè w mwen menm ougan anpwè mwen dogwe devan w pou kouraj ou mwen dogre devan tout moun ki te swiv ou nan demach sa pou t al deloje bandi nan kana a e nap remake tout kote nan peyi a ki pote non biblik se dè zòn de non dwa Se de zòn ki tounen charnier kote y ap touye, asasine moun. E n ap remake ke Labib pa ka itil yon pèp an detrès. Donk, jounen jodi a, egzanp pastè Marco a dwe sèvi de motè. Pou mwete lwil nan dife tout moun ki vle revandike. Se pa sèlman bandi ki gen zam. Gon pakèt boujwa ki te peye mèsenè pou te touye yon prezidan. Jounen jodi sa yo boujwa sa yo pa gen lavi. Yo kidnape fanmi yo, kidnape pitit yo, kidnape madanm yo, kidnape frè yo. E chak tan pou biznis yo soti deyò kamyon yo fòk yo peye. Donk yo menm tou yo an danje. Donk jounen jodi a fò tout moun ta swiv egzanp pastè Marco a. Fò tout moun ta gen grenn nan bounda yo. Fò tout moun ki gen zam fè rezistans ak moun k ap dirije peyi sa. Tout sa. Ariel elbe ap fè se pou konsève pouvwa se pou pa janm gen eleksyon peyi a pa gen pwoblèm gang sèl gang ki gen li rele leta ayisyen ki reprezante pa Ariel map gade kantite moun ki mouri kantite moun ki bay lavi yo an olokos nou tout tan nap pale kaka ke Bondye te vin mouri pou nou li te voye sèl pitit li men jounen jodi a se fidèl sa yo ki mouri. pou konviksyon paske yo te kwè ke yo te ka mache sou bandi. Donk jounen jodi a, fòk nou tout ka mache sou bandi a vès, bandi a kravat, ki nan menm katye avè nou, k ap fè makèt menm kote avè nou, ki pral danse menm kote avè nou. Se sou yo pou n mache. A la minit ke nou mache sou yo, y ap konprann mizè n ap pase e Leta pral oblije sèvi sevi kont moun sa yo. Lame, lapolis, lajistis, enteryè se ògàn represif de Leta. Yo la pou yo korije tout moun kaye yo mal ekri. Nou mèt di sa nou vle, nou mèt di ke Pastè Marco se foulay, ke li te voye moun a la bouchi, men o mwen il a essayé! Ce que l'armée n'a jamais fait, ce que la police ki gen cha blende, ki gen T65, ki gen F15, ki gen tout kalite zam pa janm fè. Nou kite se yon pastè ki pa gen inifòm. ki pa gen galil ki pran fidel pou lal mache sou bandi ak manchet ak kouto ak baton ak roch jounen jodia elbe ou ta dwe wont ou ta dwe wont si ou te gen nen nan figiw ou ta dwe demisyone kom pa itil ou ta dwe retounen lolbo al kondwi kamyon e sa ou te konn fè. al kondi twèk paske ou pa gen anyen kòm yon chèf de la polis yap masakre moun kafou fèy ou pa janm ouvri dyòl ou on jou ou pa janm aplike la fòs represiv de leta Konbyen konbyen bandi yo ye yo pa 2000 yo pa 3000 ou gen 50 milòm non polis nasyonal ou gon lame nou pa janm itilize yo e lame sa lap dirije pou yon depo 3 kaka dan tout listwa de la repiblik se premye fwa moun desann al mande ame asistans pou yal kwape bandi yo bay lame sa yon chans Pou l ta redobre brazon li devan pèp sa ke yo te konn ap matirize. Yo pa sezi chans lan. Paske yo se souflantchou. Y ap tann kras manje nan dan Ariel pou yo ka moun. Antouka Pastè Marco, m avè w. Mwen dogwe devan kouraj ou. Devan fòs ou. Ou fè yon sèl erè. Ou t al baze sou labib. ou ta al baze sou les écrits de la bible ke di mil ton baton kote ke di mil lan ta dwat tout sa se foulay pa gen anyen lapriyè janm regle antouka moun sa yo pa mouri an ven yo pral sèvi de angrè a lòt moun ki se kankou mouton ki se tankou bebe kap tann letènèl kap tann fòs entènasyonal Haiti n'a pas d'amis Haiti n'a que des ennemis pa gen yon moun nan entènasyonal la ki renmen nou jounen jodi ap prekonize demokrasi alòs ke pèp se fè asasine yo pa janm reyaji chak tan lame sa ta antre an branl etazini di non epi ou jwenn yon seri de moun ke blan an mete la ki pa konn wòl yo Premye moun nou gen poun sèvi se pèp ayisyen menm lè se ameriken ki fò gen pouvwa ameriken pa ayisyen fòk nou konprann jounen jodia politik de lentènasyonal yo vle debarase peyi a men yo pap kapab non se menm jan a vodou toujou konbatu jamè abatu ou paka menm lè w tap bay Biden Ou pa ka debarase peyi a de moun. Gen moun ki renmen peyi a d'un amour visceral. Gen moun ki renmen peyi a avèk chè yo, avèk nanm yo, avèk trip yo, avèk san yo. Menm lè peyi a ta a feu a san y ap ret la. Mwen se youn nan yo. Donk pa konprann ke nou pa konprann sa k ap fèt la. Jou va, jou vyen. Kaka je pa linèt. Avan byento, lanbi revolisyon an pral sonnen. E moun pral soti nan tout geto, nan tout kwen, nan tout rakwen pou yo bay bandi a vès monnen pyès yo. Avoka pèp kaka, rikapyè kaka, tout chawony ki gen nan pouvwa sa a, n ap peye sa nou fè pèp sa a. Pèp sa a pa merite sa. li pa mande li pa mande tunèl li pa mande anyen li just bezwen viv li bezwen viv tankou moun menm sa nou retire nan menl nou retire sa nan menl nap peye sa kanmenm ayibobo ayibobo ayibobo ayibobo.